Bonjou zanmi entènot! Non pa m se Daniel Frisner, pdg CNS Professionnel. Jodi a, mwen fè yon videyo pou m vin pale n de biznis. Paske il est vrai ke lekòl, lè m te lekòl, yo toujou fè m konnen ke se aprann lekòl, al nan fakilte, aprann yon pwofesyon, al travay, marye, gen yon fanmi, epi travay kou bourik, ou pa janm reyisi nan vi a. E de no jou, n kapab konstate, byen ke w fè tout sa yo, ou jwenn yon djòb, Ti kòb w ap touche chak mwa a, lè w pran kòb w ap depanse antre manje e frè, lè ou ap chèk la ou adisyone tout bagay, ou wè ke ou depanse antre sa yo, 95 pousan chèk la, poukwa pa menm tout chèk la ou menm ou kontinye ap viv sou kout ponya, sou mande prete ou di mwens sou thank you my friend. Ebyen si w te konnen ou pran kòb sa, ou konvèti l an yon machin e machin sa li menm li te ka ba w kòb ou a e ou te ka menm vin otonòm kote w ap travay pou tèt pa w. Ki machin li ye? Mwen byen kontan ou mande sa. Ebyen, pran ti tan sa pou w abòne, m ap vini touswit pou m prezante w machin lan, e nan chak videyo m ap poste, m ap ba ou kòman w kapab jere machin lan paske nan videyo sa, m p ap ka ba w tout kontni de machin lan. Chak videyo m ap fè, m ap vin pale n de biznis e m ap antretyen machin lan avèk nouvo machin ke mwen menm mwen genyen nan biznis pa m. Pran ti tan sa jis al abòne, mwen menm, bon pou yon ti kafe pandansetan, n ap. Yon lòt fwa byenveni chè zoditè. Tankou m di nou m vin prezante nou yon machin ki rele 360. Ki machin li ye? Ebyen se machin sa n ap gade la. Kisa machin nan fè? Se video sa nap gad la wi. Machin sa son machin ki rele 360 an anglè e fransè a nap bali 360 degre. Poukisa yo relel 360 degre se paske son machin ki vire tou won lap kapte video. Nou tout ki familye sou rezo sosyo a entènèt youtube pouka pa tiktak siman nou kapab wè video sa yo deja. E nap poze tèt nou kesyon kòman moun fè video konsa ebyen se ale de machin sa. e se yon machin ki fèk parèt alè aktyèl kote demand lan tèlman anpil, anpil moun kap fè pwogram ap fè fèt, ap fè kominyon, batèm, maryaj whatever fèt moun nan ap fè a la li toujou fè request a machin sa yo. E map di yon ti bagay, se yon machin ou ka chaje yon moun de 250 a 350 pa lè sa depan de zòn kote ou rete a. Ki vle di pou yon mwa si w jwenn 4 pwogram Ou sanse gentan fè kòb machin ou an e pandanstan tout rès kòb yo pral benefis ou. As well ou konnen otanke machin gen anpil bagay wap bezwen paske ou konnen pou fè video, foto, premye swa wap bezwen wap bezwen limyè ebyen limyè yo vin nan plizyè tip, plizyè dimonsyon e pafwa ou konn lè konpayi an achte li konpayi an konn voye machin an ba ou avèk plizyè limyè. Pandan map pale w sa mwen menm mwen gentan gen 2 machin sa se youn nan machin yo. An palan de limyè, n ap bezwen limyè, nou ka bezwen LED kon sa. Sa se tout sa n ap bezwen pou machin nan. E n ap bezwen lòt limyè, lòt limyè tou. Pafwa, tankou m di nou, limyè a vin nan tout dimansyon. Nou kapab bezwen limyè kon sa tou, ki vin a tout. Tre pye li pou l kanpe. Pafwa yo vini, yo tou chaje bokoto, peze l, tou limen l kenbe chaj. E lè w fin gen limyè, anpil guest yo, lè yo vini, yo bezwen yon bagay pou memorize l. Paske lè w fin fè videyo sa a, se yon videyo imedyatman ou fin fè li, ou kapab voye l sou rezo sosyo, sou telefòn ou, ou voye l pa mesaj, ou voye l ba imèl, ou kapab scan li paske y ap ba w kod, w ap kapab fè l imedyatman. Pafwa gès ou konn bezwen yon bagay ki rele pap, ki rele plizyè sa yo se pap li yo. Sa yo rele l gong machin. Donk ou wè li, ou santi w gentan milyonè. An pòtan sa sèlman, ou gentan santi w milyonè. Ki sa gong machin nan fè? M ap vini avèk sa yon lòt videyo. Paske lè w gen gong machin nan, e nòmal w ap bezwen lòt bagay ki se lajan. Sa a se tout lajan sa ou pral fè a. w ap bezwen lajan pou w kapab itilize l. Epi lè w bezwen lajan, w ap bezwen lòt bagay tankou nou kapab wè nan plizyè foto, gen moun ki kenbe jan de ti pap sa yo pou fè bèl, yo kenbe yo. Pafwa gen yon ki ekri plizyè, plizyè tip de logo konsènan de fèt w ap fè a. Tout sa yo ou kapab jwenn yo pandan. konpayi an voye machin nan ba ou, gen konpayi an ki tou chaje ou, di mwens tou kapab ale sou youtube ou byen si ou gen kesyon tou kapab kite kesyon anba videyo a map mande ou, map esplike ou kòman ou kapab jwenn yo. Of course wap bezwen anpil lòt bagay pase gen moun lè ou vin nan fèt la yo vle ke se ou pou ta rèn ou byen wa ebyen depi moun nan vle wap toujou kapab bal sal vle wi paske mezi lajan l mezi wangal paske depi moun nan vle kouwòn wap bal kouwòn men wè yon moman la Se kouwòn epi moun nan sou machin nan, lap vire, lap fè jès epi lap pran plezi li e lap gen souvni sa yo. E ou menm kap pou tout souvni yo. E yo pafwa gen moun ki konn bezwen ti linèt li tou, ou kab achte plizyè linèt plastik, tout sa yo wap bezwen tout antretyen sa yo pou moun nan kapab fè jès. Ki vle di wap achte plizyè lòt ti bagay pou mete avèk machin nan pou kapab fè pakej wap fè a kapab efikas e konsa tou ou kapab boukle oubyen ou kapab fè moun ki anplwaye w pou moman an plis kòb paske tout ou gen plis bagay nan package ou se plis kòb ou kapab mande moun nan pafwa ou gen dwa genyen sa yo rele red carpet sa nou rele an kreyòl la kapèt wouj pou moun nan antre pou guest yo antre ou fè yo santi ke yo son super star e konsa tou si w vle ou kapab genyen televizyon pandan w ap fè dizay la sou machin nan epi. Moun nan ap wè ap kapab wè li nan televizyon e moun nan vrèman eksayte. Paske moman sa yo se se son de moman wap kriye pou tout moun e menm moun ki anplwaye la, son moman inoubliyab kote lap kenbe kòm yon souvni e moun sa kapab toujou genyen li. Paske de no jou kapab wè mond la ap avanse, gen plizyè fason kapab travay avèk pwòp tèt pa ou san ou pa ale ponche san ke ou pa bezwen ale pou bòs ap rele sou ou paske sa sèlman wap fè se yon ti kòb wap bezwen epi ou achte machin nan tankou jan ou gade la tankou jan sa se machin nan sa se enfòmasyon tankou nap gade sa se enfòmasyon yo voye pou kòman ou kapab moute machin nan men ou pa bezwen enkyete ou si ou branche ou abòne nan pwochen videyo map fè a map vini avèk machin nan M ap ouvè li, m ap prezante w machin nan e m ap montre w kòman w fè asanble yo. E of course machin nan genyen pwogram, software, li itilize. M ap vin sou konpitè m, m ap montre w kòman ou kapab itilize, kreye event, fè tout bagay sa yo. Sèl bagay w ap fè, se abòne sou chanèl la paske m ap vini avèk plis ke sa, m ap vini ak anpil nouvote, m ap vini ak anpil teknoloji pou m kapab montre nou kòman ou kapab fè kòb lakay ou, kòman ou kapab chita pou fè tout sa w bezwen san ke w pa bezwen al depanse ou di mwens kòb wap touche nan pay check ou a. Se konsa bagay la ye, map vin avèk plis video, m pa vle kenbe video a long, tankou janm di nou, machin nan se machin 360, ou kapab di l an fransè, 360, ou kapab itize l whatever kote peyi a pase tankou m di w gen anpil moun ki wè video a yo pa menm konn kote l yo pa menm konn kisa ki kreye video sa. Ebyen ou menm whatever peyi ou ye a depi ou gen kòb la ou kapab envestil. E si ou gen nenpòt kesyon ou ta renmen gen yon machin ou kapab toujou kontakte m kite l anba video a epi mwen menm m ap fè swivi avè ou pa bliye se Daniel pdg CNS Professional Living Partners m ap vini a anpil biznis m ap vini a m ap vin estale biznis mwen m ap vin moutre nou kòman mwen menm mwen òganize konpayen ke mwen menm mwen kreye e m ap jere pa bliye. Abone pataje a la pwochèn pou lòt video sou menm video a map vin pale nou pou machine sa ki rele 360 lan lè nou fin avèl li epi nap pran yon lòt machine ankò a la pwochèn bye bye.